Map di bonjou mes amours Koman nou ye mes amours Eske nou tout anfom Koman semen nan te ye pou nou E nou konnen nou komanse avek yon weekend Map di nou bon weekend mes amours Map di merci avek ansyen abonem yo E nouvo abònem yo map di nou mèsi anpil paske nou te sipòtem mes amours nou te pataje videyo yo pou mwen lèm lage videyo nou kòmante nou kite yon like pou mwen mes amours sa fèm plezi lè nou ankourajem konsa e map di nou mèsi mwen pap janm sispann di nou mèsi mèsi anpil mes amours sa fèm Plaisir mwen renmen nou e m konnen nou renmen mwen e m konnen nap abitye avè mwen detanzantan detanzantan map lage yon video mwen konnen nap abitye avè mwen ok mes amours video mwen vin fè jodi an se yon ti video tou piti se konsènan de spaghetti avèk pate de bagay sa yo se bay se farine ki fè yo ok mwen vin pale nou mes amours lè nou fin manje yon spaghetti nou renmen spaghetti gen moun ki renmen spaghetti men genyen tou ki pa renmen spaghetti gen moun ki renmen pate men se pa tout moun ki renmen pate. Genyen ki renmenn genyen ki pa renmenn. Mwen vin konseye nou mes amours lè nou fin manje yon pate nou pa sipoze nou pa sipoze bwè bagay gaze dèyè pate sa ni dèyè spageti sa li pap bon pou sante nou ok kòman ou te ka fè konprann ou fin manje yon spageti Ou fin manje yon spaghetti mes amours, aprè sa ou pran yon yon coca oubyen yon seven up kèlkonk ou bwè dèyè spaghetti sa. E lèw santi w fin lè ou fin manje spaghetti sa ou santi w kore, ou santi w di m byen manje men pa pou otan li pa genyen okenn vitamin. Spaghetti se yon bagay ki fè vant moun gwo se yon bagay kòmsi li fèw gwo men li pa gen okenn vitamin koka oubyen sevenòp spray kèlkonk bagay gaze sa yo li pa bon pou sante nou ok se yon bagay kòmsi gen moun ki pran plezi yo bwèl lè yo bwèl yo santi yo alèz e gen moun tou ki pa ki pa renmen yo ok gen moun tou lè yo fin bwèl yo santi tout tout la yo ap brile yo yo santi yo anfen tout la yo ap brile yo lestomak yo ap brile yo sak fè sa gen moun ki fè asid si ou fè asid m pa wè ki rezon pou wap bwe bagay sa yo ou fè asid wap manje piman wap manje anpil asid li pa bon pou kò a ou fè asid epi tou ou bwe koka wap manje piman ou fin manje piman ou bwe koka dèyèl ou bwe yon seven up dèyèl sa ka rive ou pa gen posibilite sa ka rive tou ou swaf. Pran kòmsi se bwè pou nou pa bwè anyen lè nou fin manje spageti, yon pate, pito nou bwè yon dlo sikre pito l ap pi mye pou nou paske bagay sa pa pwodui chimi ok li pa pwodui chimi ok menm moun ki fè l la li menm li trè trè trè trè pridan avè l menm si li fè l li fè l pou l pou l vann Ok se yon pwodwi li mete sou mache a paske li konnen ayisyen ap renmen ni li konnen lòt moun li konnen menm si se pa sèl ayisyen non tankou moun tankou lòt nasyon yo yo renmen bagay sa yo tou men yo pa konnen ki efè sa ap fè nan kò yo mwen konseye nou mes amours Piga nou fin manje yon spageti oubyen yon pate grès, aprè sa pou nou bwè bagay sa yo dèyè l. Li pa bon pou sante nou, li pa vitamin ditou, ditou, ditou, ditou, ditou, li pa fè nou byen. Lè bagay grès sa vin rankontre avèk pwodui chimi sa, li gen moun li konn fè efè sou yo. Ok, se pa yon vitamin, menm si w wè ou gwo, bagay sa yo se gaz. li mete anndanw sitou spageti se yon bagay grès li ye se yon bagay farin li ye ni pate tou kis kòman wap fin manje yon pate pou bwè yon bagay pou santi w kore ou di maten an m byen manje se vre ou ka leve tan pou kòmsi pou ta di w santi w byen manje ou santi w bwè kòm gen moun tou ki pa gen tan gen moun kal travay tou ou konprann gen moun Gen gason tou ki al fè kou, yo pa gen tan pou yo manje lakay yo, genyen tou se nan restoran yo pase yo manje. Lè moun sa antre nan restoran, li kòmande yon pla spageti, apre sa li di ba li yon koka, li di ba li yon sevenòp, poutan li pran yon gwo asyèt spageti, apre sa li pran yon koka. E nan menm restoran sa a gen ji natirèl. E ou ka di ou pa gen posibilite pou achte, pou achte ji natirèl, e spageti an ou achte a, e plis koka, ou te ka diminye nan kòb spaghetti an ou pran mwens spaghetti a pou ka achte yon ti ju naturel lap ede kò a ok si ou pa gen posiblite pou achte si ou pa gen posiblite pou achte ju naturel mwen konseye ou pito bwè dlo dèyè spaghetti an pito paske fò kò a jwenn yon bagay ladann ok lè nou fin manje spaghetti nou fin bwè coca. Pou nou e pa vitamin li gen ladann non, li pa gen pyès vitamin ladann non. Nou pase swaf, nou santi vant nou plen. Nou santi nou, lè ou wè nap mache nan lari an, nou fin manje pate, nou fin manje spageti, nou santi nou gwo gason, nou santi nou, nou alèz, nou santi nou byen, nou santi nou, poutan nou pa gen, nou pa gen pyès kouraj. Nou pa gen pyès kouraj. Nou konn rive nan yon kay, se vre nou ka pa gen posibilite, si gen 4 moun nan kay sa, 4 moun sa yo chak achte yon koka oubyen yo chak achte yon kouwòn. Poukisa nou pa pran kòb sa, nou konbine kòb sa yo ansanm, nou fè yon ti ji natirèl. Men sitou pou Ayiti, menm si tout bagay yo vini chè, men kanmenm nou ka, nou fèl. Ok? Se t yon ti ji sitwon nou ka fè paske pou le moman la menm si w ta gen 100 goud nan men w 30 dola ayisyen kòm ayisyen pa gen ayiti pa gen dola se goud nou ka gen 150 goud nan men nou ayiti li pa ka fè yon bon ji vre bagay yo vrèman chè men Piga nou konseye, m pa konseye nou lè nou fin manje spageti yon pate grès, tout bagay sa yo e farin yo ye, plis e bagay grès yo ye ankò, pou m konseye nou pou nou bwè bagay gaze dèyè l mèzamou, fòk nou pwoteje sante a, menm si n ap fè tout sa n ap fè nan lavi an. sante avan tou mes amour mwen pap jije yon moun ki bwèl men m konseye nou fòk nou pwoteje kò nou mes amour pam lè nou fin manje yon pate pito nou bwè yon dlo sikre dèyèl si nou pa gen posiblite pou nou fè ji tan pou nou bwè yon koka kòb koka sa li ka achte yon ti sik li ka achte yon grenn sitwon nou prijel ladann epi nou bwè nou Nou satisfè tèt nou, tan pou nou ap bwè vye bagay sa yo kap pwodwi maladi anndan nou, kap mete gaz anndan nou, kap vin pwodwi vye maladi, kap fè nou depanse plis lajan ke sa nap konsome a. Ok mes amours, mwen pap fè videyo a long, epi map di nou mèsi davans avèk moun ki pral gade videyo a, e si nou renmen videyo a, kite yon kòmantè, e pataje video a kite yon like pou sè nou si nou te renmen video a e ou menm tou ki pako abone avek chanel la map konseye ou vin abone avek chanel dadilove la e nou pap regret mes amour se zanmi pa ou dadilove e mwen renmen nou anpil. anpil anpil anpil e m konnen nou renmen m tou si nou te renmen video a pataje l a la pwochèn pou yon lòt video mes amours.